Vilageois sa fre. Ou bon bat jwenn kounya nou jwenn misye. Ou alez la wi.
Mwen tou pran sa tou. Gad menm. Mwen fel. Humm. Humm. Ou achte penti sa. Mwen konnen moun ba moun isi ou pa la men e ou k te pou jerem ou pa la. Bon kob la machè tou.
Men tenkyet men nap jere sa.

Yeah man, ti frè mwen te jere yon machin men pase m te rele misye menn pou l te jere sa depi lè misye fin lage m pa janm pran nouvèl misye ankò menn. Ebyen nap soti menn nap rive bon gen yon bagay ou ka use kat menn lè lwa etazini menn epa epa kat ou use tou lè wal yon kote ou pa konnen Yeah yeah yeah yeah yeah e kat la m use menn janm diw la menn ou wè jan wè jan wè w nan chokola a la baz madanm mwen te gentan vin wè m la menn e li k jere sa la menn ou konprann.

Sak gen la? An? Madan Black kouche. Black gentan pran lari.

Bon sa bon sa pa anyen bon li gon li gon li gon sèl la k vin fè 2 jou ansanm avèl la tou djazz. Sèl la tou lage nan moudam tou wi boo. Sèl sèl li gon Hum.

Internet la m pa konnen si e nan nan li yo ye a pa li ap pede koupe repranm mwen.
Ou tande m la? Wi m tande w wi. Pale non. Ou tande m la? Wi.

Epi pou m di l, paske ou konnen m te di w pa di l anyen, e mwen k pou pale ansanm avè l. Jou m ap sòti a menm, m ap annik di l men sa k pase, men sa k pase ki fè m ap kite kay la. Kounye a la, pita m ap pale ansanm avè l, epi demen si Dye vle, si m ka tou travèse, m a fè w vin dèyè m, ou gen machin nan men w.

Gade kle a konsa. Mwen konnen nèg la nan vibe. Don Bob ak. Koumen tan w fè isit? M ta sipoze fè yon semèn ou pi plis paske m gen travay fò m ale m al travay ou konn jan bagay yo ye deja. Bon ou dyaspora, kote w pote a?
Kote w pote a? Poukisa w pa tann mwen? Nou pa fèk kwaze la, ou pa t menm la menm. Ou di w ap fè yon semèn, ou di yon ti kisa ap fè m tann. Yeah ou mèt tann mwen men, n ap jere sa yo. Anpasan menm, sa n ap bwè la a, sa w ap pran la menm?

Si m al di sè a li ka piye m kòmsi pou m rete, l ap di konsa, a kòmbe sè a, ou konn e gason, li p ap wè l anyen. E madanm nan, e fi a m pa vle wè, li sòti pou l kouche m nan kay la, m ap di, m p ap di l konsa kòmsi m antre nan vye relasyon ansanm avè l. Men, m p ap di l fi a drive m. M ap jis di l, m ap jis di l manzè a agresif, li ap fè m menas pou l kouche m. M ap di li li konsa.

Kite kay la wi, kite kay la bae. Apre sa menm sa sak regle menm sak regle sa nèg fè atè a la menm. Anyen bullshit selman an eseye.
Monchè e dlo wap bwè baz atansyon. Tande non menn a ou konnen m sòti avèw la ou konnen m pa atè a menn e ou menm ki frèm e ou zanmi fanm nan ou ye tou menn ou konn bagay yo. E bon frèm ou ye depi ayiti. Madanm mwen monchè. Ou konn jan bagay yo ye menn, ou konnen m pa gen kontwòl madanm mwen vrèman, pa vle di m pa kwè nan li non menn, men m pa gen kontwòl li vrèman paske m pa la menn, ou konn sa m di w la, se ou k frè m e ou k konn tout bagay k ap pase, ou zanmi m depi lontan. Non m pa gen okenn dout de fanm nan, ou konnen madanm mwen, men ou konnen, lè toutan w gen yon patnè w ka ap voye zye sou fanm nan pou ou, li ankò mye, ou konprann sa m di w la? Non m jere l, m ka, ou konnen e zanmi m li ye, men.

Woy se li ou fem voye kaka frem. Bon a pa fè sa ou konnen m pap viv isi menn so ou sipoze mete m alèz e frè m ou ye depi lontan nou ansanm menn si gen kèk bagay poum bay ou kou andeyo e ou menm kap viv la avèm ou ka mete m alèz. Sim te konnen m te konnen m te ka di w m pa konnen nan moman an la.
Ok menn men fòk fon fason menn komsi fòk ou edem jere fanm nan menn paske m kwè nan li se vre men. Kijan pou m ed.
Aa ou kwè. Ou sa fèm ri mwen avan edo chen mwen fanm. Wi paske ou leve avèl e nou zanmi nou menm depi tou piti so ou konn tout sal ka fè paske se bon zanmi w li ye èske ou konprann mwen. Ou fèm konfyans avèl wi. Bon e frèm ou ye man. Mwen pa fèl konfyans. E frèm ou ye depi timoun li zanmi w si te gen yon bagay ou tap gentan avèl deja m tap gentan konnen sa.

Manzè gonm bon moun wi men konse la m pa ko fime m pa ko fime men se kèk bagay m ta site pou ou men m pa anvi al nou fè bagay sa men.
Non epa komsi zen yo ap chache tripotay menn paske m pa nan peyi an menn e ou kap fonksyone la yo konn madanm mwen e ou ka avèl depi timoun baz e ou konn kyès li ye se ou konn kisal ka fè èske ou konprann sam di la
fòw edem jere madanm mwen menn
aa pa fè sa menn e ou m konnen nan tè a m di w sa deja.

Lwa ou konn ap bwèl la. Mwen konn ap bwèl men se mwen menm. M ka bwèl ou paka bwè baz. Marabou ti dout men yo yo. Li pa bon pou ou ou paka bwèl. Men jojo pa pou timoun. Syeoo. Ale di ou bezwen dejwe nan men nan se nan men nan tout sans. Nan tout fason. M pa bezwen dejwe si m te sou dejwe ou ta wè m map pede mache avèk ti gele.

An nou kas bon chak jou soti son pa diman pa toujou soti bon m konn vin la m pa jwenn ou la. Kèt mesye sam fè la. Banm dlo banm dlo denika. Ba ti bouzen bay Roger manti sou li non men. E lepè an kom mwen men fanm lan li fè komsi li pa konprann anyen nou leve ansanm menm katye.

Ou sou? Non, yon dlo map kite. Imajine wap bwè kleren wap bwè dlo. Fò w ta sou vre menn. Map kite la menn. Kòman wap kite la?
Epa w repete l ankò dodo? Kay la wap kite ou byen? Wi m pap kite kay la pou mal vin pou mal vin mesye m la pou m gen mal alèz. Oh m ka konprann sa ou gen mal alèz. Vwala apa ou wè Wildy vin la, kounye a ou gentan pral kite kay ou pral vin Wildy. Banm poze w yon kesyon. Chak lèm vin la, wèm vin yon bagay diferan. Konbyen fwa m di w konsa, m parèt la pou wè m di konsa, men sa Wilky voye pou ou. Oubyen men san pèse sa Wilky voye pou w kado. Oubyen lè m ta pral New Haiti an, lè m te leve m te pral New Haiti an, wè Wilky, m te di w Wilky te te koopere oubyen l te bay yon kòb nan sa k t ap fèt la? Ya mwen konprann sa wi. Manti ou pa konprann li.
Ou pa konprann li. Enben. Ey bon Dieu bagay, kòman nou fè engra konsa nou menm Ayisyen? Ale di tout mizè m pase m vin lan sanm avè w m gentan chanje w m gentan mete w sou moun m gentan mete w fre w ap mache santi bon sou moun ou pa mache avèk sant san dout sant andeyò te gen sou a ou gentan ou gentan bezwen kite kadav ou pou al pou al kot Wilky alèz ou gentan pa alèz avè mwen oubyen alèz ou twò alèz.
Ebyen paske e paske mwen. Epa paske Dayè Tonton m konnen lè w ye ansanm avè m ou pa fè wonn pòt la baz Èske w te gentan di l w ap sot lòk wal pral Wildy.

M esplike l ka, rezon ki fè m ap sòti a, m di, li te di l ap rele m pou pale sou Sanzanm avè w, m te di non e mwen k ap pale sou Sanzanm la, ansanm avè w. Ok, sa vle di gon rezon pèsonèl ki fè w ap sot la? Oubyen Wildy k di w al jwenn li lakay li? Oubyen ou ki chwazi dèske w al kay Wildy, ou wè Wildy ap viv, m pa konnen, ou chwazi al viv lakay li pito? Non, e pa sa. Ban m rezon an.
Mwen, mwen te jis kòmsi.
Pale Dodo!
Pou madanm ou an map sot la. Pou madanm mwen. Jan madanm mwen ap sèvi avè w la.
Jan madanm mwen ap trete w byen la nan kalanfouy epi mwen ap soti. Ya li sèvi avè m twò byen pi byen pase mwen. E sa k fè map kite l la. O Aldo tap pi renmen si l ap ba w move jan, ap maltrete w, ap ba w kalòt, ap trete w timoun, ti nèg andeyò, ap ba w manje alè, ou tap santi w pi alèz. Bon.
M pral alèz non. Men konsa tou. Li pa oblije kòmsi jan li ansanm avè m nan. Ok lè yo konn si w la. Li pwopoz kòmsi m pa entèrese li pa anyen pa sezi. Men toujou. Li pwopoz kisa?
Ou pa entèrese l? Mh.
Li agresif. Li kòmsi ap li konn eseye touche m menm.
Touche w tankou vle ba w kou?